Ebyen nou aprann gen gwo operasyon kap mennen la kounya la son kesyon de bal ala tèt bal ala tèt se rete bandi yo rete konsa ou wè yap pran bal yap pran seri de bal silansye nan tèt pow lè ou gade ou tande yo tonbe brèf gen anpil anpil anpil plenyen la pandan nap pale la gen koze nou pral touche pou ou piske kesyon ensekirite an nou paka pa metel sou tab la epi pandan nap pale la ankò medam mesye Wi nou aprann k kesyon vilaj de Dye gen apèn 2 dronn la ki apèn sot tonbe gen anpil anpil koze antwot anndan legliz kato. Efektivman e nou pral genyen e nou pral genyen tout dènyè eleman de fòm tout dènyè eleman de fòmasyon konsènan le chèf de gang Izo kès ki li èt a kès ki li èt a rive e la semèn dènyè ebyen Dimi aprè anpil fouye aprè anpil e rechèch finalman le chèf de gang Izo Sak pase li nou pral bay oditwa la detay san voye moto san manti pou kote man sak kap di.
Banm yon segond banm yon. Ke nou konnen ebyen selon plizyè sous ebyen endepandan ebyen gen gwoup teworis viv ansanm ki ap fè fas ebyen nan plizyè zòn kote ki gen konba ebyen ak yon fenomèn etranj kote kèk nan manb yo resevwa bal nan tèt san yo pa tande okenn son ebyen se nan zen sa ke bandi yo menm yo ye la Anpil bandi yo menm yo sanse ap mande deraye la ebyen eske nou te konnen ke anpil bandi ap plenyen ke yap pran bal nan tèt san yo pa tande okenn tire ebyen e kote ke bandi yo se bandi anba lavil yo ki yo menm ki ap plenyen wi e m panse ke Nou kapab di se Jimmy kòmsi m lè panse yap ke. tire sou yo yo tire yo tire sou yo avèk bal silansye Yon seri de gwo zam silansye, lè se rete yo, nou konnen snaypè yo, snaypè yo se yo, yo trè spesyalize nan sa, kote ke y ap tire sou ou la, nenpòt 10 moun, 10 bandi gen dwa tonbe la san ke pa gen pèsòn ki panike. Kòmsi moun yo sible an, si se yo, si se ou menm yo sible, ou gen dwa ret konsa ou wè ou tonbe. Ou ret konsa ou tonbe, ou lòt bandi ki bò kote w la tonbe san ke w pa tande anyen. Se tip, ou konprann, silansye an. E m pa konn sa w ap ajoute la Enol, men brèf, gen anpil plenyen la medam mesye, nan dosye sa bandi k ap plenyen, se rete yo rete, yo wè y ap tonbe, y ap mouri konsa. Wi wi. E bon, Edwin, e enfòmasyon ke m vin bay la e konsènan le, konsènan baz gang seksyon 8 la. E depi depi jou pase yo nou tande sa k ap pale izo mouri izo blese izo di si izo sa izo dat ebyen apre anpil tan ke nou pran pou nou verifye pou nou trete e enfòmasyon ke nou jwenn finalman nou vin avèk vrè vèsyon an pou oditwa moun afè bon ti vi yo menm jan mwen pèsonèlman lè Rod Martin mouri m se youn ki te konfime nouvèl la ki te bay li avan e lè Timakak tou te mouri E se ou menm ki te gen enfòmasyon an premye. Donk jodia la sak pase Izo, sak rive Izo, kote Izo ye, kòman Izo ye pou kounya ebyen se sa mwen vin klere nan tèt popilasyon an atravè chanèl mwen Afebon TV. Efektivman medam mesye Izo, nap pale de Johnson Andre ki ap Izo 5 segond. Izo nan moman nap pale la chèf gang Izo Li efektivman e blese gravman grav. Ki kote Izo ye? Repran pou nou.
Repran pou nou. Pale two vit. Pase nou wè sinyal ou ap bay ap bay pwoblèm. Fon ti kanpe sou yon pye, desann sou lòt pye a. Sa vle di ke Izo, misye pran gwo frap tout bon la. Pa gen pa gen pale anpil la. Misye blese grav.
Efektivman, oditè, oditris Chanèl Moun Afè Bon TV, san voye moute, vole verite a, Dèfwa manti a konn pran konn pran avyon, verite a toujou se nan wout ke l pran. Donk nou pran anpil tan nan al verifye, nan al chèche e nou finalman abouti avèk vrè eleman denfòmasyon konsènan Izo, sa k pase. Ebyen medam mesye oditè odik Chanel Wap Fè Buzz efektivman nan moman n ap pale la Izo li menm li antre lavi e lamò aprè eksplozyon dwòn kamikaz ki te fèt ki te tonbe sou Vilaj de Dye Izo avèk anpil lòt sòlda Pl anpil lòt sòlda arive blese, arive mouri gen yn lòt sòlda ki mouri men izo li izo li menm kisak pasel kòman sitiyasyon li se sa preziman nou pral pataje avèk oditè yo izo nan moman nap pale la gen yon bò izo ki grav izo blese atravè zòn nan men izo gravman grav gen yon bòl ki prèske boule yon bò izo boule nan sitiyasyon kritik pandan dlon nan tonbe.

Izo ta pral rive nan yon sitiyasyon kote ke gen te gen gen rèl ki te gentan pete nan reyalite dje pou akouche mouri men non izo pa mouri men sak pase izo genlè izo kite sant ospitalier kote kel tap pran swen an pou kounya izo sembletil ke l pa gen lavi men izo izo pa vilaj izo pa vilaj kounya ak de twa jou Pou bandi ka te vin ak zam yo, se kèk grenn ki sa ki te fòme baz blan pran Manno, lè w wè gen lontan ankò kèk ansyen. Men pou Izo li menm, yo deja yo deja al Kafou ak Izo an sotan Kafou, Izo ta sipoze rann li nan Gran Ravin. Izo gravman blese, dosye depi Plizyè jou la m pa rive Sinyal la ap bay pwoblèm Sinyal la ap bay pwoblèm Paske gwo nouvèl sa w ap ba nou la Kote ke w al konfime pou nou Al chèche pou nou nan sous lan Monchè se pa yon ti nouvèl piti la Son gwo nouvèl Donk bòn nouvèl Mwen menm se konsa m ap lage l Gang sal sa yo Vòlè sa yo Ebyen se poutèt sa ou wè y ap atake nou konsa Yon ekip nèg k ap kidnape moun Tiye moun Tiye polisye N ap raple nou sa k te pase avèk plizyè polisye Sou prezidan Jovenel Nèg sa yo se chak jou Yo nan kesyon trafik. Ebyen se pou dèt sa yap atake nou wi antouka Lionel jan nou di la sa vle di ke misye ta paralize la ebyen eske se youn nan rezon ki fè ke nou wè lòt ti lòt moun fou sa nèg tèt pa dwat sa nou wè se tansi li ye li kap fè yon ekip grimas sou rezo a hein misye ap fè yon ekip tenten eske se rezon sa ki fè ke e lap eseye fè distraksyon epi nou wè gen lòt moun gen lòt pòt pawòl gang yo kap fè distraksyon egalman Donk izo san sans se pa reyalize. Mesye pa etone nèg sa yo tèlman gen pouvwa nan men yo frèm. Kòm gen nèg ki te pran pòz malad al Kiba, pa etone nèg sa yo al nan lòt te gen dwa al pran swen lòt kote san sou pèp la la sa n pa konnen non frèm. Pa etone de sa non. Sa vle di misye paralize la, gon bòl ki boule nèt.
Efektivman gon bòl izo ki boule nèt nan sitiyasyon trè kritik. E fòk nou di w Ni a gen gran medsen, gen mesye espesyalite yo menm te anchaje pou bay izo swen. Paske sa te kreye anpil panik, gen plizyè gwo tèt ki fè kout fil, fè kout fil, fè kout fil pou yo pa ta pèdi izo. Men, pi gwo kou di la se pou baz, baz 5 segond lan pou kounya a ki sanse la gwo kou. Paske izo blese gravman grav, li nan yon sitiyasyon Se baz laprès san se laprès ki, m pa p di kraze, men kòk andomaje parapò ak kantite sòlda ki mouri. Kote li sot ap pran swen an, genyen genyen anpil anpil gwo tèt, plizyè gwo tèt ki te gen tan menm vin wè, sanse vin wè Izo pandan lane e yo swete, yo te swete aske pou Izo pa mouri. Men Izo sa ke, kontrèman a sa k t ap di Izo mouri oubyen Izo pa mouri, nou pran anpil swen. Pou n pa bay manti, menm jan m te di w lè Timarat te mouri a, menm jan m te di w lè Moodma te mouri a, enfòmasyon sa yo se bay de bon zenfòmasyon konsènan sa k pase, men Izo li menm se si e sèten Izo li blese grav man grav, gen yon bò l la ki paralize e se sa k anpeche l. Donk, m panse apati de apati de enfòmasyon sa ke nou fin bay la, e nou retire moun yo nan fènwa, nou retire yo nan fènwa.

Enfo sa wap bay la son enfo 5 je wi son enfo 5 je l t sipoze ye wi men yo pa vle nouvèl la sòti se poutèt sa yap bouyi antèn nou konsa medam mesye donk sa son gwo tonton nouvèl jan nou dil izo ak poko mouri ep si se pou nou menm li te dwe mouri 7 fwa ankò hein li te dwe mouri 7 fwa ankò an bon kreyòl bon debara ou konprann bon debara epi pa bliye nou menm lè nap pale konsa nou pa pale pou CPT non paske Mesye fò nou konprann byen jodi a la se gang kap goumen avèk gang. Papa gang kap goumen avèk pitit gang. Sa vle di ke lè w wè CPT ap goumen avèk gang parèy li yo, nou menm pèp la retire kò nou paske ke yo atake gang parèy yo a nou menm d'une manière ou d'une autre, CPT sa nap kraze l kanmenm nan non pèp la. Lap kraze kanmenm Eske nou la? Men brèf, monchè, e jan nou di l, kòm nou tande misye, jan, jan Izo renmen fanm mesye. Izo paralize la, li paralize, o bòl boule. Kounye a la, n a pral gade pou n wè eske gwo mèt li yo, gwo bòs li yo pral gentan kouri voye l Kiba? Eske gwo lopital, ay, ti, ti sant, ti sant bagay e, e ti lapli a pa ka, pa ka, pa ka swanye misye la? Epi, mesye, m panse fò nou voye mesaj la enpòtan. Se meyè moman pou gwo doktè k gen anndan peyi yo fè, fè atansyon anpil. Fè atansyon pou lopyo pa kidnape nou frèm pase lè yo bezwen bay izo swen konsa yo geda kidnape menm yon chen yo jwenn nan lari yo ka kidnapel ok wi pradel.
Jan ke enfòmasyon li menm li bay, Izo blese grav apre dronn ki te tonbe Vilaj de Dye yon bò Izo blese oubyen paralize. chèf gang lan ebyen li ap pran swen, li tal pran swen nan lopital kafou ebyen dikini jan ke nou konnen se ti lapli ki gen kontwòl zòn sa men kounya izo li deplase swa li ale nan baz gran avin men misye paralize daprè enfòmasyon nou jwenn izo pi pre bawon samdi ebyen vilaj la li menm li pa lwen kraze paske an rezime Ebyen se enfòmasyon sa ki li menm ap sikile la ebyen jan ke nou di w li ebyen se nan bon ti mamit ebyen paske nou sot pran ebyen enfòmasyon sa Jimmy ebyen e pandan ke nap rete ebyen nan menm kad dosye Izo Izo Izo bon m pa konnen wi m pa konnen ke ki jou mezanmi pou n ta tande Izo mouri m panse se ta yon gwo delivrans pou li.
Alo Jimmy. M konnen siyal ou a pa bon non ap pran de Lanyòl avanse pou nou men si nou wè e medam mesye enfo yo pa ka soti byen se siyal la kap bay pwoblèm Ayiti wi Lanyòl ale pou nou kanpe sou pye Lanyòl mouche men kanpe sou pye pou bay moun yo enfo sa pase enfo sa son enfo ki dwe sòti klè.
E n ape mande a oditè oditris chanèl Mwen ak Fèbo TV yo nou mèt mefye nou de imaj nou yo kap pase sou rezo sosyo yo Mesye yo fè mesye yo fè anpil prekosyon pou ke pa gon imaj, pa gon foto, yon videyo ki pran lari. E menm moun yo pa kite kanpe a telefòn zòn kote Izo ye a. Kote Izo ye a. Imaj nou an k ap pase la a sou rezo yo kòmkwa yo wè moun yo ke se videyo kote y ap fè antèman e Izo se yon ansyen imaj epòk e se yon ansyen imaj. Epòk e an 2020 loske Gonçalves Célébat ki te fon atak sou Zokon ap gade tout pwèt li graponyen tout bouch lòk bouch li te e graponyen an fason ansyen imaj li ye se pa imaj Izo pa gen pèsòn moun pa gen prèsk okenn imaj ki pran lari ki imaj ki konsène Izo e kòmkwa ki montre kòman etal ye ok donk Izo jan nou di la Nou te ba w enfòmasyon lè Ti Makak te mouri e se menm enfòmasyon sa a n al chèche, n al fouye minisiezman pou n pote ba ou ki sa k pase efektivman vre. E dan lè pwochèn zè pwobableman n ap vini avèk enfòmasyon konsènan kote Izo ye. Men Izo pa vilaj, li pa Kafou ankò, li pa vilaj. Èske l pa Granravil? Mwen p ap di ni wi ni non si l Granravil. Èske Izo Ayiti toujou? Nou pa konnen. men nap pran li e gade pou n konnen, men lesansyèl nap mande a oditè yo pa pran nan voye moute, pa pran nan divèsyon sa kap di Izo mouri oubyen Izo di Izo dat, sèke Izo blese gravman grav, yon gòl paralize, boule, boule nèt, men nou kapab di pou kounya Donk izo li sanse la antre lavi e lamò eske lap sove nou pa konnen sèl medsen ki konnen men sa ke nou rive verifye se gwo medsen gwo medsen spesyalis anchaje kap touche gwo lajan pou wè si izo ta kapab tounen reviv ankò donk se sa refòmasyon an gwo konsènan le chèf de garnizon e pou tout lè dwon ap lage dwon ap lè dwon nan se te foulay li te di nou sa se te foulay men pandan dwon nan resi fè yon kou a kou kòk anviv nou konnen premye dwon ki te tonbe ki te fè plizyè viktim se te o nivo dèlma 6 e nan baz babekyou a e dezyèm kote dwon tonbe fè anpil dega se vilay de dye e fwa sa

Izo pi blese gravman grav jan ke m di w la. La Lyon, Izo blese Èske nou kapab di, mesye, nou kapab di egalman, fòk moun yo pridan, nou kapab wè sou rezo a, ou wè gen yon ekip ansyen videyo ke y ap lage. Y ap lage yon ekip ansyen videyo kote Izo, Izo te konn ap fè, yon moun ki pa konnen w ap panse ke misye, misye kankou anfòm, li djanm, men atansyon, atansyon anpil. Epi gen yon lòt ansyen videyo nèg yo pran, yo, nèg yo ap fè montaj, kote ke yo montre w Babekyou ap kriye, se pa vre sa, tout sa yo se montaj, se montaj li ye, ok.

Imaj sa nap gade kote Sky Pizo grafonyen an se lè Max e dezyèm chèf e Miami la te fon rafal bal sou li epi lap travay bal alepòk sa video a te pran lari e gen anpil moun ki konsève video sa kap bay kòmkwa se Izo se sitiyasyon Izo pou kounya men pa gen okenn moun ki gen imaj Izo pa okenn telefòn kote Izo kouche a ki kap menm itilize paske yo entèdi pou Sky te vle kote Izo ye a Donk se sa. Men, sa ke anpil moun etone, se gwosi kantite gwo palto. E kanmenm, e bon, pandan nap pale de drone, ebyen nou byen presize jodi a la ankò nan Vilaj de Dye, gen lòt drone ki tonbe la Pradèn. Nap eskize n si nou pa ka pousuiv ak Claire Nolvain, nou pa ka tande, sinyal la pa bon medam mesye. Nap eskize nou. Wi wi. Wi nap avanse, bon nou konnen ke se pwoblèm siyal ki gen men lesansyèl moun yo konnen enfòmasyon a di ke idon pa izo paralize ebyen nan kad ebyen dwon ki te lage nou sonje lè machin an li menm li te eksploze a e di ke izo ebyen li menm li ladann kote ke izo ebyen nap tann e poun ta tande lanmò ebyen bandi sa. N ap rale, e n ap di w ke nan moman ke nou ap pale w la, te gen 2 dwòn kamikaz ki te apèn ki te tonbe nan baz gang Vilaj de Dye ak Gran Ravin, e byen jodi a ki se premye jwen 2025 la, e byen pandan gang yo t ap prepare pou y al fè car wash, anpil rèl, anpil rèl ki genyen, e byen E n ap fè w konnen ke dwòn kamikaz sa yo vrèman pwisan e yo fè gwo bri lè yo tonbe se boum ebyen ou menm e m panse ke se pa de koze ebyen dwòn nan li menm li fè la ebyen an atandan ke n ap etann lapolis ebyen pou li menm li kapab bay plis detay ebyen sou e dwòn sa yo ki yo menm ki arive tonbe la ebyen n ap di w ke ebyen se yon bòn nouvèl kanmenm li ye ebyen pou ebyen e popilasyon an pou anpil moun ebyen E jan ke nou di w li, ebyen se konsa ke sitiyasyon li menm li prezante la. Ebyen. Mesye, banm jis ajoute yon bagay. Kounye a la, prezanp, e nou konn nèg, nou konn gwo towo sa yo, lè konsa yo pran yon ekip ti, yon ekip ti jèn ti gason 14 an, 13 an, yo fè yo antre nan bagay gang sa yo. Eske ti jèn sa yo, hein, ki poko, ki poko antre nan bagay la an pwofondè, Eske pa gen posibilite Pradel e Lainol medam mesye nou menm kap swiv la eske jèn sa yo ke yap bay mil goud e 2 mil goud e pou al fè vye zak pou yo eske mesye sa yo pa ka pa ta ka retire kò yo la pandan ke yo wè Izo paralize menm menm ti pati entim li pwobableman sa pa gen ankò hein Eske se pa meyè moman pou jèn gason yo nèg yo te konn al pran andeyò vin fè pran zam pou yo vin fè ap tire kidnape popilasyon eske se pa ta meyè moman pou moun sa yo jèn sa yo ta retire kò yo anba vant gang sa yo paske yo wè gwo tèt yo kòmanse ap tonbe la eske se pa ta meyè moman pou yo ta kòmanse pran konsyans pa al mouri pou vye babekyou vye ti lapli vye izo nèg sa yo ki milti ki gentan mil ki gentan miltimilyonè mesye nou menm ki sòti andeyò hein Eske se pa ta meyè moman pou nèg sa yo ta tou retire kò yo nan bagay sa, al pot tèt nou bay lapolis avan ke nou mouri. Wi mesye. Bon, m panse ke bandi a li menm, kote nèg yo fin pran sant, yo jwenn lajan, yo kouche yon seri de fanm yo t ap kouche, m panse ke bon, yo p ap, yo p ap kite, e byen si yo t ap kite, yo t ap gentan kite paske lè w ap gade pou w wè se pa de bandi k tonbe, ou wè nèg yo. yo antre kò pi rèd men m panse ke se bawon pou yo al jwenn toujou eben e nou konnen ke o nivo de gran ravin genyen dwon ki te tonbe tou genyen tou yon dezyèm dwon ki tonbe o nivo de vilaj de dye eben nap do ke e kote ke se de dwon kamikaz ki yo menm ki te tonbe nan baz gang Vilaj de Dye ak Gran Ravin ebyen jounen jodi ebyen premye jwen 2025 la ebyen pandan gang yo tap prepare pou yo menm yo al fè kawach ebyen e nou konnen ke Vilaj de Dye ebyen depi Izo pa la wè si Izo te la ou tap tande yo tap di w men dronn yo men yo gen kontwòl lapolis men yo gen kontwòl ti mesye yo men tèl bagay tèl bagay m panse ke jodi a la ebyen m panse ke ebyen e nou konnen ke lapolis tou nan kad dronn nan nou genyen. Ebyen e studio ebyen e chef gang nan kilè ki danse ki te sanse kraze ebyen e e gang nan ebyen jan ke nou di w li ebyen li ta al pran swen lopital di ke li pa kapab kounye a se veye doktè yo paske kounye a e doktè yo ebyen pou n konn ki doktè paske nou konnen la n ap gen doktè zo n ap gen yon seri de medsen ki gwo medsen sa yo ki yo menm ki ap ba yo swen e si medsen sa yo te bon moun yo te sipoze tou fè yon jan tou tchwe nèg la bal yon piki nou konnen ke nou pèdi yon bon grenn o nivo de e bandi fòk nou di ke vilaj de dye pèdi anpil bandi anpil gwo bandi yo menm yo arive tonbe gras ansanm avèk dwonn nan ki li menm ki ap frape yo la Mesye e pandan ke nou banm menm jis nap pale banm de jis sa. ajoute yon dènye bagay e Pradel e Salo eskizem Lionel e medam mesye e kòm nou wè tan nou menm ayisyen nou gen tandans bliye vit E m ap raple w pandan epòk kowonaviris lan, kowonaviris lan t ap fè anpil dega e espesyalman alechèl entènasyonal pou pa di isi Kanada, Etazini, espesyalman Etazini, anpil moun ap mouri. Gen anpil Ayisyen, medam mesye, anpil ti granmoun nou yo, yo menm yo te wè ke yo pa pral mouri Etazini pou yo, yo te vle antre lakay yo. Yo di fok yo antre lakay yo absoliman pandan korona ap tiye moun maten midi swa mezanmi pa gen yon moun ki te kapab pase la nan matisan pa gen yon moun ki te kapab pase la nan vilaj de dye depi w eseye pase yo kidnape w yo touye w mwen konnen bagay mwen ak zye m menm pradel seri de ti granmoun ki bò usa kap kriye nèj lan rèd nan kò yo. Fredi a rèd nan kò yo, men yo di si al Ayiti yo konnen yo pap ka pase, gen seri de moun ki konnen ke si yo desann nan aryopò entènasyonal la, yo pap kapab pase pou al nan dan le gran sid, yo pap ka pase akoz yo pè pou bandi pa touye yo. Fò nou pa bliye pati sa yo, pou mwen gen moun, gen seri de moun ki gentan bliye ki kantite krim endividi sa yo te konn ap fè, ap li toujou ap fè. Brèf, monchè mwen menm di nou se domaj sa pa yon bòn nouvèl. Se pou nou te di misye mouri la menm pou krim nèg sa fè pou moun dyaspora m konnen pa t ka pase la nan vilaj la, ki pa t ka pran bis pou al pou pou antre lakay yo, krim nèg sa yo fè menm pa bliye bagay sa. Dyaspora m wè k ap kriye, seri de moun ti granmoun 75 an, 80 tan ki bezwen al lakay yo k pa ka ale. Vòlè sa yo ki koz Corona ap tiye moun, bandi ap tiye moun.
Alo Jimmy. E bon, e se vre. Fok mwen sot mwen ri e pa rapò ak krim ke yo fè peyi a. Men ankò yon fwa map di nou sa.